Koman ye la vwa? Vwazin, koman w ye? M anfòm, e ou menm? A, ou konnen vwa nou la, n ap goumen a lavi. Vwa, yon sèvis m bezwen nan men w la. Pale la vwa.
Monchè vwa, ou konnen yo di vwazinaj se fanmi. M gen yon ti pwoblèm la, m vin kote w, m vin wè kòman w ka ede m. Vwa, yon ti manje m bezwen fè la vwa. Men m bezwen yon sèvis nan men w, m pa konn kòman w ka ede m. M gen yon grangou lavwa, m pa konn pase kisa. E m gen grangou a, son sèvis m bezwen nan men w pou ede m pase m bezwen fè yon ti manje la, men gen bagay m pa gen vwa. Depi nan se zansèt yo yo te toujou di vwazinaj se fanmi, e sa k fè m vin kote w la pou m wè kòman w ka ede m. Vwa, M pa konnen kòman w ka ede m, jis m bezwen pou w fè m kado yon ti lwil vwa, pou m al gade si m ka sove lavi m, pase m grangou anpil vwa. Siw k konnen koman w ka ede m, m pa konn sa w ka fè pou mwen, gade pou wè koman w ka ede vwazen w. M pa genyen non vwa, men nan ti sa m genyen an kanmenm m ap ba w yon ti kado paske w konnen vwazin nan vwazen, nenpòt sa k gen la w konnen si m gen yon bagay se ou k ap kouri vini avan, e sa k fè w wè m ap oblije. Dakò? Byen, pa gen pwoblèm vwa, mèsi bokou. Mèsi oo. Si yon moun pa gen vwazin ou pa gon moun bò kote ou wè moun pa vle wè moun. Men kounya la dep maten m pa konn kòman pou m te fè m fonksyone m vin tcheke vwazin nan la map jwenn ti lwil la. Anyway vwam pat gen anpil non ti kal li ye ou m pa konnen si lap kapab. Lap kapab vwa oh tout lwil sa vwazin ah vwazin monchè lap kapab lap ka fè manje a. Va merci beaucoup wi vwazin merci beaucoup wi bondye ap beni w anpil wi vwazin mesye w wè moun pa vle wè moun pa gen problème vwazin sa wap fè ki nenpòt twa manje wi vwazin
ebyen pa gen problème vwazin merci beaucoup wi pa gen problème vwazin
mesye humm ala problème vwazin talè wi vwazin vini m pale w silvouplè
vwazin
gon lòt bagay m bliye vwazin. Ou konnen m pral fè manje a la vwazin. M ap anmède ou anpil wi vwa. Ou va eskize m wi. M pa gen magi non vwa. Ou ka fè m kado yon ti magi silvouplè. Silvouplè vwa. Silvouplè. Fè vwazin an kado yon ti.
Li mèt tou yon bout l ap bon. Pa gen pwoblèm vwazin. Mèsi bokou. Ou se moun Bondye fè nan de pla men wi vwa. Devan Letènèl ou se moun Letènèl. Vwazin ou wè la se bagay pou moun kenbe fò wi. E sa k fè yo di vwazinaj se fanmi. Kounya la manje a kòmanse prepare wi. Anyn vwa m pa jwenn anpil non sèm. Pa gen pwoblèm vwa mèsi bokou gade vwa a vwa mèsi bokou vwa bondye ap beni w Dakò vwa pa gen pwoblèm vwazin ok vwa mèsi anpil mwen ale wi. Pa gen pwoblèm vwa dakò. Vwazin m gon lòt bagay m te bliye o kèt kèt kèt pwoblèm pap fini vwazin vini m pale w silvouplè vwazin eskize eskize eskize vwazen yo eskize vwazen yo vwazin se pa fòt mwen vwazin m pa renmen sa non vwa yon travay nap fè men vwazin ou konnen vwazinaj se fanmi pasyans pasyans vwa pasyans pasyans. Vwa, M pa gen sèl ou ka fèm kado yon ti sèl silvouplè. Sa se manman koze ay vwa, si m pa gen sèl manje a pap ka fèt non. Ki manje w ta pral fè la menm vwa? Ou dim ou grangou pa vre? Vwazin, M gen lòt bagay wi, tcheke ti sèl la pou vwazin, ou pa bezwen fè kòlè, pa fè kòlè vwazin, ou konnen vwazinaj se fanmi, se la nou ye ansanm vwa, aa monchè vwa. M kòmanse bouke, vwa fò fè pi rapid wi menm si m konnen se adrese m ap adrese w. Ooh! Alon lavi mesye! Ou wè vwazinaj la se bagay pou moun pa manke wi. Vwazinaj se bagay pou moun gen, bat pou gen vwa.

Li banm magi a, li banm sèl la, m bliye si m pa gen diri. Eske vwazin nan, ki teknik m pral anplwaye la pou m jwenn diri a nan men vwazin nan? M ap tounen, fò m tounen kot vwazin nan. Vwazin!
Vwa! M pale w, vwa, eskize m wi vwa, ou wè m tounen ankò vwa. Si m deranje w, se pa fòt mwen non vwa, ou va eskize m. Ou konn lavi a kòman n ye. Lavi a se konsa li vwa Ou konnen map mande w sèl Mande w lwil Mande w magi Gon bagay m bliye si m pa gen vwa Vwa M pral fè manje w tande map mande w tou ayò M pa gen diri a non vwa Silvouplè w ka fè m kado yon ti diri Bon m bay la m mete pou ou Pa gen pwoblèm vwa Ou se moun Bondye ap beni anpil wi vwa Mèsi anpil wi vwa Mèsi anpil wi Bondye ap beni w anpil wi Ou se moun Bondye fè a de pla men wi Devan Letènèl Vwa lè w mouri map kriye anpil. Wè vwazinaj ou wè la. E gwo bagay wi. Moun pa vle wè moun ki rete nan vwazinaj li tout jounen yap goumen yap fè diskisyon. Si e pa vwazin nan la sa m tap fè. Si yon moun pa gen vwazinaj ou pèdi anpil bagay wi. Anyway vwa.
Batay yo fini pa anpil non. A vwa pa gen pwoblèm mèsi bokou. Mwen menm sèl m pa ka manje tout diri sa non vwa. Gen diri pou m fè manje pou menm 3 jou la wi. Pa gen pwoblèm vwazin. Bèl vwazin mèsi bokou wi. Poto w byen wi vwa.
Nap pale vwa. Pa gen pwoblèm. Dakò vwazin. Kèt. Fò m tounen fò mwen. Vwazin vwazin vwazin
vwazin. Wi vwa. M pa pa pale w silvouplè. Kisa ankò?
Vwa m bliye yon bagay wi ou va eskize m. Ou tande! Vwazin! Kisa w bliye la vwa? Silvouplè vwa, m pa gen kiyè non vwa, prete m yon, prete m yon ti kiyè la non silvouplè. Vwazin! Vwazin! Oh, vwazin nan genlè bèbè. Vwazin! Men vwazin nan soud wi. Vwazin! Woy! Vwazin! Vwa! Kèt mesye! Vwazin nan pa reponn. Vwa! Vwazin nan soud mesye, vwazin nan soud. Ou wè lavi sa a mesye. Lè m ap rele vwazin nan, vwazin nan soud, vwazin nan pa okipe m non. Ak kisa m pral bwase manje a si m pa gen kiyè? Tchee, ou wè lavi sa a ou wè la a. Anpil afè wi.